Mezanmi nap fè w konnen jiska prezan malgre ravaj ke maladi sa li menm li ap fè dan le mond antye ki se covid 19 oubyen kowonaviris lan, nap fè w konnen jounen jodi a gen anpil moun Ayiti ki yo menm toujou pa mete nan tèt yo ke viris sa oubyen pandemi sa li menm li egziste. Vrèman, sitou pou moun k ap viv nan lye pwovens yo, yo menm yo poko janm fè fas avèk yon moun nòmalman ki gen viris sa a nan san l, enben sa fè yo pou yo menm maladi sa a li pa egziste. Enben m ap vini pou m di nou zanmi m yo maladi a li egziste. E n ap di bonjou e bonswa avèk chak grenn moun ki yo menm ki pral moute sou chanèl Eddy Jules la nòmalman pou tande enfo jounen an. Avan nou ba w enfo jounen an, n ap toujou vini pou n pote yon ti konsèy pou ou, n ap di w Tout prekosyon ou mande pou w pran yo, pran yo. Paske, n ap fè w konnen tou, pa mete nan tèt ou, tout moun ki genyen maladi sa ki se kowonaviris, nan san yo, ke yo menm yo pral mouri. Pase deja genyen yon pakèt moun ki deja geri. Enben nòmalman, gen moun ki pran maladi a ki pa ale lopital, ki sèlman rete an karantèn, epi yo geri. Kisa yo pran? Yo pran. yo pran anpil sitwon, yo pran anpil jenjanm, yo pran anpil bagay tankou lay ki ap ede yo, k ap ede kòm si eta sante yo rete fò, k ap ede yo kòm si nòmalman menm ke viris sa antre nan san yo, ebyen yo gen yon pakèt enèji nan kò yo menm nòmalman ki ap konbat viris sa lè yo konsome sitwon, yo konsome jenjanm epi yo konsome. Osi anpil lay. Enben bagay sa yo menm yo ede nou reziste anpil lè nou genyen maladi sa li menm ki se korona viris la. Enben nòmalman lè nap soti nan lari toujou mete baboukèt oubyen kach nen nan figi nan bouch an nou epi toujou anvan ke nou konsome yon bagay oubyen anvan ke nou manje yon bagay lave men nou dezenfekte men nou epi n ap pwoteje tèt nou kont maladi sa ki se covid 19 oubyen kowonaviris enben n ap pran ti poz aprè kèlke segond n ap tounen pou n vin ba ou enfo jounen an te pou jodi a ki se 27 me 2020 enben nou pral pale w nòmalman de yon ti adolesant li menm jounen jodi a ki aje de 10 an. Eben adolesant sa li se Chelsea Fair. Chelsea Fair li menm, lè li te gen setan, li te gen yon objektif nan tèt li nòmalman pou li kreye yon òganizasyon, e òganizasyon sa pou te kapab ede timoun yo menm ki san zabri. Eben li te vini avèk objektif sa, li te pale sa ansanm avèk paran l yo, nòmalman pou yo te kapab ede l jwenn don oubyen pou te kapab ede l kreye yon òganizasyon ki li menm pou ede timoun ki sanzabri, pou ede timoun sa yo menm kòmsi retire sa lakay yo ki rele strès, nòmalman pou yo toujou jwenn yon bagay pou yo fè. Enben òganizasyon sa a, li te batize, li t ap batize l sou non Chelsea's Charity, avè di pou te fè don avèk lòt timoun nòmalman ki sanzabri, timoun ki yo menm ki pa gen ase mwayen pou yo jwenn tout sa ke yo menm yo ta renmen genyen. Enben nòmalman a 7 an daj, Chelsea Fer li menm li te gen objektif sa a e li te toujou ap pèsiste paran l yo, toujou ap pèsiste paran l yo pou mande yo kilè oubyen èske yo deja gentan kreye òganizasyon sa a oubyen èske yo deja fè rechèch sou sa pou ede l kreye Chelsea's Charity. Ebyen nòmalman e li pèsiste moun yo ankò e lè li vin gen 10 an li retounen poze moun yo kesyon sa a. Li mande yo èske nou deja kreye Chelsea's Charity? E moun yo wè pou jan Chelsea Fair li menm li te entèrese e pou li kreye òganizasyon sa a jis pou l ede

Eben nòmalman nan pandan peryòd anivèsè Chelsea Fair, nòmalman nou konnen lè anivèsè yon timoun yo toujou ap pote anpil kado pou yo. Eben Chelsea Fair li menm li fè moun yo konnen yo pa bezwen ba li kado nòmalman ki pou fè tèt li plezi sèlman. Eben li te di olye yo ba li jan de kado sa, pito yo e ba li yon don de founiti atistik. Yon don de founiti atistik, sa vle di materyèl pou itilize pou fè desen, pou fè sa ki gen rapò avèk art. Enben, li menm pou l te kapab jwenn pou l ede lòt timoun, pou l ede lòt timoun paske se te objektif li. Enben, apre anivèsè l, Chelsea li menm l ap prepare l, li prepare l nòmalman pou l kapab jwenn don sa yo. E n ap fè w konnen. e li te vin resevwa 40 premye kit. 40 premye kit sa yo, yo menm yo te gen ladan yo kreyon, yo te gen kreyon koulè, yo te genyen anpil lòt bagay pou pou moun desine, anpil materyèl ki gen rapò avèk art. Eben nòmalman, li te voye 40 premye kit sa yo fè timoun kado, timoun ki te sanzabri nan vil Nouyòk. Se nan vil Nouyòk ke li te premye fè don sa ki te se 40. Kit. Apre sa, fanmi l te vin kreye fanmi l te vin kreye yon lis de souwè pou li sou Amazon ki te ranpli avèk founiti atistik. Enben, nòmalman, nan senk premye mwa yo, nan senk premye mwa a, e apre ke l te fin voye 40 kit sa yo bay timoun ki sanzabri nan vil Nouyòk, enben, li te vin resevwa anviwon mil a mil senk san kit ankò ke li te, li menm ansanm avèk manman l, te deplase fizikman pou pote yo bay timoun sa yo nou do, ki sanzabri, egzanp, timoun ki nan fwaye dakèy yo, timoun ki nan òfelina, epi timoun ki yo menm sibi yon vyolans ki grav, kote ke timoun ki lekòl nòmalman ki sibi vyolans ki vrèman grav, enben li te deside fè don sa yo avèk jan de timoun sa yo. N ap fè w konnen ke avan pandemi an, Chelsea vwayaje an pèsòn ansanm avèk manman l jis pou l te kapab rankontre avèk timoun sa yo ke li te toujou ap voye kit oubyen founiti atistik fè kado yo. Li te deside avan pandemi an te vini pou l vwayaje al wè timoun sa yo. Mezanmi pandan pandemi an vini, Enben, li pa kapab kontinye al wè timoun sa yo. E te objektif li se te pou l toujou pase fizikman lè l ap pote don yo, se li menm dirèkteman ki pou ale pataje yo ansanm avèk timoun sa yo. E n ap fè w konnen rèv Chelsea se pou l rankontre ak tout timoun ki sanzabri, tout timoun nòmalman ki gen pwoblèm nan mond lan pou l kapab fè yo kado kits, pou l fè yo kado e founiti atistik. Enben, founiti atistik sa yo menm, nòmalman, yo ap ede timoun sa yo pou yo kapab chase strès. Sitou lè yo fè fas avèk yon evènman ki twomatize yo, enben timoun sa yo menm yo ap itilize desen oubyen y ap itilize art jis pou yo retire yo nan sa ki rele strès pou yo pa tèlman twomatize. E n ap fè w konnen sa k touche Chelsea Fair li menm pou li vini avèk Chelsea's Charity, se paske lè li te nan laj 8 an li te pèdi yon moun ki te chè avè l anpil. E kiyès moun sa a te ye? Se te yon enstriktè de natasyon ke li menm li te genyen. E n ap fè w konnen enstriktè de natasyon an li menm, se yon moun li menm ki la pou li montre w kòman pou w naje san ke ou pa itilize okenn lòt materyèl ke pwòp fòs enèji ke ou menm ou genyen. Enben nòmalman, e enstriktè sa li menm li te mouri, e pa vyolans ame devan Chelsea, enben moman sa a li te yon gwo twomatism pou Chelsea Fer, enben sa te fè li vin plis akselere e sou afè Art Art la pou li te kapab toujou ede lòt timoun yo menm ki sibi yon evènman e sa te fè l konnen Kòman oubyen ki gou sa genyen oubyen kòman sa ye lè yon moun yo menm yo nan yon twomatizm, lè yon moun yo menm yo nan pwoblèm. Mezanmi se vrèman enteresan pou wè yon timoun li menm ki aje de setan pou l gen yon gwo objetif konsa e objektif la li pran omwen twazan pou li reyalize. Sa se yon gwo defi e n ap pote konsèy pou chak timoun nòmalman ki gen yon objektif Oubyen chak paran ki gen yon timoun ki gen yon objektif pa neglije l pa rele sou li eben akonpanye l avèk objektif sa ke l genyen an eben demen si Dye vle li menm avèk objektif sa lap ede tèt li e li kapab ede w e retire w nan kèk bagay ou pa ta renmen ye eben mezanmi se tout enfòmasyon sa yo ke enfo jounen an li menm li te pote pou ou jodi a ki se 27 me 2020 e nap di w rete branche sou chanèl Eddy Gilles la nou panse chak mèkredi wap toujou jwenn enfòmasyon sou chanèl la. E nap diw rete pran tout prekosyon ki nesesè jis pou pwoteje santew kont kowonaviris. Tchaw a te mais a yon lòt fwa. Mèsi a tout zanmim yo ki pase ti tan sou chanèl la pou tande enfo jounen.